Tout gwo chanjman kòmanse ak yon sèl bagay, klarte. Lè lespri yo klè, desizyon yo vin pi fasil. Lè desizyon yo klè, aksyon yo vin pi puisan. E lè aksyon yo alinye, enpak yo vin inevitab. Bonjou, bonswa. Byenveni nan FC Leadership Podcast vèsyon kreyòl. Misyon nou li senp, soti nan konfizyon, antre nan klarte. Mwen se Fadler Celestin. Chak semèn, nou pale sou leadership, biznes, finans, lafwa, transfòmasyon ak devlopman pèsonèl pou ede w panse pi byen, deside pi byen epi viv avèk plis enpak. Si se premye fwa ou la, mèsi paske wap koute nou. E siw deja fè pati kominote an, mèsi paske wap kontinye grandi avèk nou. Jodi a nou nan epizòd 3. Sijè nou jodi a, lè nouvèl yo fè w pè, ki jan pou w kontinye avanse? Pa kite sa ou tande detwi sa Bondye mete nan kè w.

Ankò yon fwa, mwen di w byenveni nan FC Leadership Podcast vèsyon kreyòl. E yon nan bagay nou wè ke jodi a, chak fwa nou ouvri telefòn nou, nou jwenn move nouvèl. Ensekirite, politik, ekonomi, pwoblèm imigrasyon, anpil moun kòmanse pè. Yo sispann reve yo sispann bati. Men kestyon mwen genyen pou jodi a, se eske nouvèl yo ap dirije lavi w ou oswa vizyon ou ap dirije lavi w? Tout moun ap viv menm nouvèl yo, men tout moun pap jwenn menm rezilta. gen moun ki abandone, gen lòt ki deside aprann, gen lòt ki kòmanse yon biznes, gen lòt ki devlope nouvo konpetans. Pwoblèm nan pa toujou nouvèl la, pwoblèm nan se fason nou ka reyaji. Poze tèt ou kesyon sa, kisa mwen kapab kontwole e kisa mwen pa kapab kontwole? Ki desizyon mwen ka pran semèn sa ki konpetans mwen bezwen devlope, ki moun mwen bezwen aprann nan menl e ki kapab edem avanse sou sa kem bezwen an nan moman kem bloke a. Mwen remake anpil moun pase plis tan ap gade nouvèl pase olye ke yo fokis pou bati avni yo. An reyalite sa dwe chanje paske Nou pa kontwole sikonstans yo, men nou ka toujou kontwole pèspektiv ke nou genyen. Plis nou gade sikonstans yo, plis nou kapab panike, men plis nou gade pèspektiv nou, plis nou gen fòs ak kouraj pou nou avanse nan next step lan malgre ensètitid lan. Paske ensètitid lan ap toujou egziste, sepandan pèspektiv mwen ap detèmine ki jan rezilta m ap ye. Men 5 desizyon ke w kapab fè pou w kapab jere kriz yo, jere ensètitid yo e pran de meyè desizyon pou w ka avanse nan vi w. Premye bagay ou dwe fè, pwoteje lespri w. Tout enfòmasyon pa bezwen antre lakay ou. Dezyèm bagay ou ko dwe fè, devlope yon konpetans. Paske lè ou rive nan yon etap ou bloke, etap sa gen yon bagay ko dwe fè ke pafwa ou pa konnen ke ou dwe fè l pou ko soti ladan. Men pou fè l pou fè l byen e pou soti ladan l byen ou bezwen konn sa pou konnen an. pou w kapab reyalize l. Men si w al fè l san ke w pa konnen sa w dwe konnen an, souvan w fè move chwa e pafwa w anpire sitiyasyon. Donk, devlope yon konpetans ki nesesè. Se konpetans lan ki pral peye ak rezilta. Twazyèm bagay ke w kapab fè se kreye plizyè sous revni ki enpòtan paske Finans pral ede w tou konstwi sa w vle konstwi. Pa depann de yon sèl pòt. Katriyèm bagay, antoure w ak moun ki ka pèmèt ou avanse. Lidè pa viv sèlman ak moun k ap plenyen. Lidè viv ak moun ki kapab ede l pwogrese lè l nan moman ensètitid li. E senkyèm bagay ke w kapab fè, pran yon aksyon chak jou pou w avanse. pe enpòt sikonstans yo. Yon ti pa ke w kapab fè chak jou selon sa ke w kapab fè e posiblite ke w gen pou fè sa ke w kapab fè, pi bon pase gwo rèv san aksyon ou pase kanpe tann pou moman an pou w espere ki sa k pral fèt pi ta. Ban m rakonte w yon istwa. Yon moman kote tout bagay sanble bloke e ke gen yon yon moun li menm li li nan sitiyasyon ke tout bagay bloke sa ke kont sa ke li menm li deside poul te fè li deside di bon ok tout sitiyasyon bloke mentnan sèl sa kem metrize se emosyonm se fasonm wè bagay yo e se sa kap antre nan mwen menm e se sa kap sa kem kite afektem Donk m gen posibilite pou m chanje vizyon m ou byen m gen posibilite tou pou m sibi sitiyasyon. Ebyen sa pral mennen moun sa fè pran de desizyon radikal e se sa ki pral mennen l a chanjman ke l te bezwen fè. Pafwa nou konn wè de sitiyasyon ki tèlman parèt nwa, sitiyasyon parèt nwa sa yo se souvan moman delivrans lan ke l ye. e se pa paske tout bagay te klè pou li ki fè l te aji, men l te deside nan moman nwa a, pou yon ti bout limyè pou l avanse, e pa deside kite moman nwa a defini pa l ap fè yo, men l te fè pa kanmenm jiskaske l soti nan fè nwa. Ou bezwen konprann ke tout sitiyasyon gen solisyon l, men solisyon an depann de kòman w reyaji. Ok. Moun ki rive pi lwen yo pa moun ki pa janm pè, se moun ki deside avanse malgre yo pè ki rive. Konprann sa. Moun ki rive pi lwen yo pa moun ki pa janm pè. E konprann ke se moun ki deside avanse malgre pè yo ki rive. M gen ti kesyon sa pou ou. Poze tèt ou li pandan w nan moman ensètitid lan, pandan ke w gen anpil kesyonman, ki desizyon ou pral pran jodi a ke ou pa pral ranvwaye pou demen? E ou kapab ekri l nan kòmantè, si ou ap tande podcast lan, ou fin tande l, ou kapab ekri l nan kòmantè. E si ke ou bezwen diskite avè m, echanje pou yon coaching 15 minit, nou kapab pran randevou an, ou ka jis fè m konnen an kòmantè. Ekri coaching an kòmantè. E nou kapab pale. Si sa ke m ankouraje, ke m pataje jodi an yo ankouraje w, alò abòne, pataje pou yon lòt moun ka tande sa. E sonje byen, soti nan konfizyon, antre nan klate, ou bezwen aksyon pou soti nan sitiyasyon ou ye a, men aksyon an pa depann de tansyon deyò a, pa depann de kou demosyon yo, pa depann de sikonstans yo li depann de ou menm kijanw deside aji m di w mèsi.
Ankò mèsi paske w te pase moman sa avèk nou. Sonje byen, lavi pa toujou chanje lè sikonstans yo chanje. Souvan, lavi chanje lè fason nou panse chanje. Si epizòd sa te ede w, pataje l ak yon lòt moun, abòne a FC Leadership Podcast Kreyòl, epi sonje toujou, soti nan konfizyon.